Bonjou, bonswa tout moun, nap salye tout fidèl entènot ki konekte chanèl la, chanèl kap pèmèt ou konprann pi byen divès fè ki ap fè aktyalite nan mond lan, ebyen nou konnen depi 28 fevriye ki sot pase a se koze lagè nan peyi Iran ki ap fè aktyalite sou sèn entènasyonal la kote peyi Etazini ansanm avèk Israel deside atake e bonbarde peyi Iran, se yon nouvo lagè ki deklannche nan mond lan ebyen nap envite w abone ansanm avèk chanèl la, like epi aktive klòch notifikasyon an pou w pa rate ankenn update ke nou pral genyen pou n pote pou ou sou koze lagè sa a li menm ki toujou ap fè aktyalite nan mond lan. Donk jodi a la a bagay yo vrèman cho la a pou Donald Trump nan kongrè ameriken an kote genyen yon vòt ki ta dwe dewoule sou yon rezolisyon Donk kote yon senatè demokrat li menm li prezante yon rezolisyon pou konteste lagè sa ke Donald Trump li menm l ap fè nan peyi Iran selon senatè demokrat sa ki se Tim Kaine. Tim Kaine se yon senatè demokrat ki soti nan eta Virjini, li denonse epi li konteste gè sa ke Donald Trump deside deklannche nan rejyon Mwayen Oryan an. Donk selon Tim Kaine gè sa li menm li ilegal pwiske Donald Trump li menm li pa konsilte Kongrè ameriken an, donk se vòt sa a ki ap ki pral dewoule aprè midi mèkredi 4 mas 2026 la, ebyen se yon vòt plizyè prediksyon gentan di vòt sa a li vwe a lechèk pwiske nou konnen senatè repibliken yo yo menm yo majoritè nan sena ameriken an e se yon senatè demokrat ki depoze rezolisyon sa a. Donk rezolisyon sa a gen anpil chans pou l pa pase puiske repibliken yo gentan di y ap vote kont rezolisyon sa a. Donk anpil moun ap suiv kòman demokrat yo yo menm yo pral fè pou atake, donk yo deja gentan kòmanse atake Donald Trump, men kòman demokrat yo pral fè pou kontrenn Donald Trump puiske Donald Trump gentan rive lwen nan koze gè sa a ki li deklare, li deklannche epi li eklate nan peyi Iran. Donk mèkredi 4 mas 2026 lan tou genyen minis defans ameriken an ki se Pete Hegseth li menm ansanm avèk chèf eta majò lame amerikèn nan ki se Dan Kane yo menm yo bay yon konferans de près nan Washington ebyen Pete Hegseth di gè a li menm lap dire tan l dwe dire donk se sa Pete Hegseth fè konnen e Pete Hegseth di Etazini pral pran kontwòl Iran Donk se sa Pete Hegseth li menm li deklare mèkredi 4 mars 2026 lan nan yon konferans de près e Pete Hegseth se minis defans peyi Etazini, ministè defans lan ke yo te chanje, administrasyon Donald Trump lan te chanje an ministère de la guerre. Donk pa gen erè nan sa, Donald Trump li menm se gè lap fè li menm nan mond lan e koze lagè sa vrèman bay anpil pwoblèm, li vrèman boulvèse planèt la, donk Pete Hegseth ki se minis defans ameriken an, Pete Hegseth, li fè konnen ke Etazini kontwole syèl peyi Iran. Donk tout syèl peyi Iran, Pete Hegseth di se lame amerikèn ki kontwole l. Donk jouk jounen jodi a, lame amerikèn kontinye ap bonbade peyi Iran Donk se sa Pete Hegseth li menm li fè konnen nan konferans de près sa a. E Pete Hegseth li fè konnen e moun k ap poze kesyon konbyen tan gè a ap dire li di nou prale vit. Donk y ap avanse rapid e yo prèske atenn objektif yo. Donk objektif la anpil moun flou nan koze objektif sa a. Eske se pou ranvèse rejim nan? E si se pou ranvèse rejim moula yo ki moun ki pral ranplase l donk gen non nou konnen ansyen cha Iran an non pitit ansyen cha Iran an k ap site paske avan revolisyon 1979 la se te yon cha ki t ap dirije peyi Iran ki se ekivalan yon wa yon cha Donk otrefwa Iran se te yon anpir ke l te ye e gen pitit Cha Iran an li menm ki toujou la ki a ekzile Ozetazini e li menm ki vle retounen nan peyi Iran vin pran pouvwa a. Donk Donald Trump eske pwojè l se mete Reza Pahlavi ki se pitit wa e ki se pitit Cha ansyen Cha d'Iran an eske se pwojè sa ke l genyen? Anpil moun flou sou objektif de gè la. Men pa bliye depi lè Donald Trump li menm te deside lanse operasyon sa ki nan senkyèm jou l, donk sa fè senkyèm jou jounen mèkredi 4 mas 2025 lan, sa fè senk jou depi peyi Etazini ap bonbade peyi Iran sou lòd prezidan ameriken an Donald Trump. Donk depi senk jou se gwo gè ki ape fèt nan peyi sa, donk se gwo misil kap tonbe se pa ti bagay piti ditou. E Pete Hegseth li menm li fè konnen ke se vre lame amerikèn pa sou sòl iranyen an, sètadi ke pa gen operasyon terès ki ap fèt, donk lame, sòlda ameriken pa pile sòl iranyen an, sepandan yo kontwole syèl la puiske y ap lage bonm. Yo kontwole syèl la e yo kontwole lanmè a tou, selon sa Pete Hegseth fè konnen, e li menm fè konnen ke lame amerikèn koule yon bato iranyen nan lanmè, nan oseyan endyen an, Donk Pete Hegseth fè konnen ke gè la li menm, gè sa a ke anpil moun ap pale, tout moun ap pale, ebyen Pete Hegseth di ke gè la ap dire tan ke li dwe dire. Donk e deklarasyon chòk la, li pa lòt ke Pete Hegseth fè konnen, minis defans ameriken an fè konnen peyi Iran pap janm gen zam nikleyè, peyi Iran pap janm posede zam nikleyè, menm nan rèv Iranyen yo pa bezwen panse ke yo bral ka posede yon zam nikleyè. E lame amerikèn fè konnen yo gentan sible plis pase 2000 donk sit, donk yo kraze selon sa Pete Hegseth fè konnen, minis defans lan avèk chèf eta majò la, li fè konnen yo pratikman mete defans iranyèn nan ajenou Donk gen anpil sit militè ke yo bonbade nan peyi Iran. Donk defans iranyèn nan ajenou selon sa Pete Hegseth ansanm avèk chèf eta majò lame amerikèn nan li menm yo fè konnen jodi mèkredi 4 mas 2026 la. E lòt koze ki genyen sou koze lagè sa li menm ke Donald Trump li menm li eklate nan mond lan genyen prezidan alò pa prezidan se premye minis Espanyòl la ki se Pedro Sanchez, li menm li entèdi Donald Trump itilize baz lame espanyòl yo. Donk Pedro Sanchez di li menm peyi Espay pa nan koze gè sa a. Donk selon Pedro Sanchez, se yon gè ki ilegal. Bagay sa a leve plim sou do Donald Trump. Donald Trump di li pral sanksyone peyi Lespay. Donald Trump di li pral koupe tout relasyon komèsyal ke peyi Etazini te genyen ansanm avèk peyi Espay. Donk Pedro Sanchez di li menm li te gentan antisipe tout sa yo. Li konn jwè ki rele Donald Trump lan, li te gentan antisipe tout sa yo. Donk Donald Trump fache kont peyi Lespay, Wayom dEspay ki se yon monarchi konstitisyonèl. Se vre peyi Espay gen yon wa, men chèf deta a li menm se, alò chèf gouvèneman an, Moun ki pi enpòtan sou plan sou sèn politik lan, li pa lòt ke premye minis espanyòl la ki se Pedro Sanchez, ki se yon premye minis sosyalis. Donk se sèl dirijan ewopeyen, se sèl dirijan ewopeyen li menm ki kanpe kont gè sa a, si nou kapab di sèl dirijan oksidantal li menm ki kanpe kategorikman, ki di non a Donald Trump, Lespay pap patisipe nan koze gè sa ke wal deklanche alòske diplomasi dyalòg te kapab rezoud pwoblèm nan, donk selon Pedro Sanchez, selon minis, selon premye minis espanyòl la, se dyalòg ki dwe rezoud tout pwoblèm, se diplomasi, donk Donald Trump li menm li pase an gwo ponyèt, li pase an vitès siperyè, donk Pedro Sanchez di Donald Trump kategorikman non, ou pap itilize baz lame espanyòl paske nou konnen e lame amerikèn itilize plizyè baz ewopeyen pou fè ravitayman pou ale atake peyi Iran donk espay li menm li kanpe li di non li pap bay lame amerikèn otorizasyon pou yo itilize baz li pou yo enplike peyi espay nan koze gè sa ke Pedro Sanchez li menm li di se yon gè ki li menm ilegal. Donk se yon gè ke nap swiv de prè, donk se yon gè ke nou ap gade de prè, puiske gè sa li menm li konsène nou, se vre Iran lwen, se vre Etazini tou pre nou, men se yon gè ki konsène nou, Iran pa genyen kapasite pou l ta atake peyi Etazini, pou l ta lanse de misil sou peyi Etazini pou l ta lanse misil sou New York, pou l ta lanse misil sou Miami, men selon sa Donald Trump te fè konnen, se vre nou konnen se Kongrè ameriken an ki pou bay otorizasyon pou gouvèneman an li menm kapab deklanche yon gè, men gen yon lwa ki te vote an 1973 ki pèmèt ke prezidan an li menm li kapab o lanse dè operasyon militè si tout fwa ta gen yon gwo menas ki pandje sou tèt peyi Etazini e Donald Trump 28 fevriye ki sot pase a fè konnen ke Iran reprezante yon menas pou Etazini paske selon Trump Iran non sèlman ap chache gen posede zam nikleyè men Trump fè konnen ke Iran ap devlope de misil balistik ki kapab al frape peyi Etazini donk se yon gè preventive Donk se yon gè, se yon prevansyon ke gè sa li menm li ye, se yon gè prevantiv ke lame amerikèn, ke Donald Trump li menm li deside lanse kont peyi Iran, non sèlman pou anpeche Iran posede zam nikleyè, men tou pou anpeche Iran devlope de misil balistik ki kapab soti nan Gòlf Pèsik la pou al frape kontinan ameriken, pou al frape peyi Etazini. Donk pou sela fòk Iran ta gen de misil entèkontinantal puiske Iran twouve l an Azi nan Gòlf Pèsik lan, donk Iran poko genyen misil ki kapab rive jis Ozetazini, men Trump di y ap devlope l, donk Trump di li menm se pou sa ke pou w pwoteje enterè Etazini, pou w pwoteje peyi Etazini se pou sa ke li menm li te lanse gè sa, donk yon gè ki kontinye ap boulvèse tout planèt la. Donk se e se nan kontèks sa a, nan kontèks senkyèm jou lagè sa a ke li e sena ameriken an li menm yo pral egzamine, yo kòmanse egzamine yon rezolisyon ke yon senatè demokrat li menm li prezante nan sena ameriken an pou konteste ke gè sa a ke Donald Trump ap fè a. E Tim Kaine, jan m te di nou an, di ke gè sa a li menm li ilegal. Donk yon rezolisyon malerezman ki petèt gen anpil chans pou l pa pase, puiske se Repibliken yo yo menm ki kontwole Sena ameriken an.